Está cruzando en Panama. Jodi a nou vin pale w de Kolonbi avèk Panama ki fè yon alyans antre yo pou yo te kapab wè kòman yo kapab ede imigran yo. Gen anpil Ayisyen lè ke ou pale de imigran yo konnen se sèlman Ayisyen ki imigran. Anben jodi a nou vin di w se pa sèlman Ayisyen ki imigran gen plizyè lòt nasyon ki ap travèse nan lòt peyi tou nou vle diw depi ke wap travèse nan yon peyi ki pa peyiw se ke ou se imigran ebyen gouvènman kolonbi a li fè yon alyans avèk panama pou yo wè kòman yo kapab ède imigran sa yo kap travèse pou yo antre panama pou yo kapab ale vè meksik jodia se enfòmasyon sa yo nou pote pou se yon trè bòn nouvèl men avan ke nou antre nan lè detay poun enfòmew ou menm si w poko abòne. Pran yon ti tan, abone, pataje, like paj la, epi nap tounen talè pou kèk ti kòmantè. Mèsi avèk ou menm ki ki abone, ki pataje, ki like paj la, nou di w mèsi. Se yon plezi pou n antre lakay ou avèk nouvèl emisyon sa. Depi semèn pase a nou te tande yon tole kote anpil moun tap bay enfòmasyon sou dosye Kolonbi ki anonse ke l te ka menm fè vòl depòtasyon. Ebyen sèt fwa si Kolonbi eseye chanje ide, yo eseye mete yon tèt ansanm pou yo wè kòman yo kapab ede imigran k ap pase nan peyi a pou y al lòt kote yo. Ebyen gen anpil moun ki vin ki konnen lè ke yo pale de imigran se sèlman Ayisyen ki imigran. Jodi a nou diw non, se pa sèlman ayisyen ki imigran, se tout yon nasyon kap vwayaje ki pwal nan yon lòt peyi ki pa peyil, se ke li se imigran. Depi nou pale de imigran nou pale de tou lè nasyon men espesyal menm nou, nou menm nou toujou pale pou ayisyen frè nou, sè nou ki tap lite yon lit anba yon forè pou li te kapab rive Panama pou li te kapab ale mete Ebyen jounen jodi a nou vin ba w yon bèl enfòmasyon, gouvènman Meksik mete tèt li avèk Panama, yo fè yon alyans pou yo kapab wè kòman yo kapab rezoud pwoblèm 8 jou konbyen jou anba raje pou yo kapab rive Panama. Ebyen daprè enfòmasyon ki soti. Ministè afè etranjè nan peyi Medsik te lanse yon mesaj avèk gouvènman an, ebyen gouvènman an chèche rejwenn Panama yo fè sa ki rele yon alyans kote ke yo pral mete posiblite pou imigran pase san pwoblèm san yo pa bezwen al pase anba wout raje a. Gen moun ki ap poze kesyon ki lè sa ap fèt, ki lè sa ap disponib, jiskaprezan yo anonse sa men li pa gen yon dat, li pa gen yon jou eksprè. Men kanmenm, se yon bòn ide si ke yo ta vin mete a la dispozisyon pou imigran yo kapab travèse san difikilte, san yo pa bezwen al pase anba raje a. Se yon bòn ide, malgre li gendwa koute plis kòb, men li ap pi bon, l ap ankò mye. Se yon bòn alyans ke m panse nou tout. Fanatik avèk Jezi Fleran la nou ka bat yon gwo bwavo pou alyans sa ki arive fèt pou nou menm ki pral eseye fè tantativ pou nou kapab antre vè Lèzetazini paske majorite moun fikse pou Lèzetazini paske nou konnen kriz peyi nou fè nou pa ka viv nan peyi nou nou vle viv yon kote nou kapab ede fanmi nou sa pa gen kritik de sòti la ebyen tout moun anvizaje wè yo ka Lèzetazini. Anpil moun ap pale de sa kap pase Meksik la. Yo panse Meksik te kapab reyaji mal, konsa tou gen moun ki panse Kolonbi ta pral reyaji mal lòske yon gwoup Ayisyen te fòme yo fè yon manifestasyon yon kote yo te mete yo a la dispozisyon E nan moman sa tou, menm polisye ki t ap travay te vin jwenn avèk nèg yo pou y ap danse, ap pran plezi ansanm avèk nèg yo pou demoutre moun yo se moun yo ye malgre y ap redi pase mizè pou yo antre nan yon lòt peyi pou yo kapab jwenn yon pen pou yo manje. Men sa pa t fè yo pou yo te kyoè pou yo te vin jwe ansanm avèk moun yo, danse detan moun yo ap chante. Se yon bèl bagay, se yon bèl ide. Men, tout moun ap bezwen konnen Eske ayisyen sa yo yap arive a destinasyon yo? Bon nou menm nou pa fin diw yap rive ni yo pap rive men yo gen 95 pou san pou yo rive a destinasyon yo paske plis ke alyans sa ki fèt la nou tap rebondi ke pli vit ke posib yo ta metel nan moman ha kap rive la si yo mete a la dispozisyon pou ayisyen kapab antre panama san pwoblèm gen posibilite pou gen pasaj bon se yon bòn kouvèti o depan de entènasyonal ayisyen e tou lè nasyon kap vwayaje pa tou le mond paske nou konnen majorite peyi ki an amerik la fòk ou pase pa panama siw pa pase pa panama konnen li difisil pou ale kote ou pral pase a paske kote yo lòt kote yo pa tèlman anvizaje resevra imigran men nou konnen panama malgre ke Nou antre ilegal 2 fwa li fè rediktil men kanmenm nou toujou antre san pwoblèm. Ebyen avèk tou nap reponn yon ti kesyon ke mwen gen yon zanmi ki ki te fè yon kòmantè anba yon video ki te di pou ki rezon Martine Moise se Etazini lal bay entèvyou li pa bay entèvyou an Ayiti yo ta sipoze marel pou l reponn kesyon devan lajistis Ayisyen. Gen yon grenn rezon pou tout moun eseye konnen ki fè. Ma ansyen premye dam nan li pa bay entèvyou nan peyi dayiti ke se mwen menm ki fè analiz sa paske majorite jounalis yo yo detwi yo asasinenl yon lòt fason sou tou lè rezo sosyo sa vin fèl fè pridan e majorite de yo yo menm son bann machann miko moun sa yo yo menm yo yap travay pou boujwa tou. Menm nèg kote ke yo nou menm yo tap batay kont lan ki ki fè mete bouch ansanm ki vre asasinen yo a se menm moun sa yo sa vle di li fè pridan se pridan l fè pa paske nou konnen pa gen moun ki sou fè peyi an ayiti lè ke wap fin reyalize kòman tout moun ap bay enfòmasyon dè daprè tout sa yo konprann si w vin de twa kat ki renmen peyi an ou pap jwenn tout se rezon sa ki fè li pa bay. pa pale an Ayiti. An tou le ka, dosye Metik la, nou konnen kòman sa ye. Chili, pa bò kote Chili, jiska prezan la, agwikilti, afè etranjè, toujou nan Chili, se yon pwoblèm. Yo pa ta vle pou moun sòti nan peyi Chili, men nou konnen. Afè Agwikilti, Minis Agwikilti a te toujou ap teste gouvènman an, wè kòman yo kapab fè pou yo sove anpil bagay k ap gate nan jaden. Jiska prezan, n ap swiv dosye sa a ou de lwen ou de prè. Kèlkeswa jan sitiyasyon ye, n ap toujou fè ou konnen, n ap toujou rete enfòme ou. Nou pa pase mize ansanm avèk ou, men kanmenm ti enfòmasyon sa a ap itil ou anpil Nou konnen Lèzetazini nan moman sa li anonse mezi imigran ki antre nan peryòd sa yo y ap jwenn tps san pwoblèm. Gen anpil moun ki pa konn kòman pou yo desann e kontakte yon moun. E peyi Brezil, Chili fè pwen sou Lèzetazini paske Lèzetazini antanke yon peyi ki gen aktivite, ki gen travay pou moun travay pou yo fè kòb, ou pa janm wè kote yon Ayisyen mete a la dispozisyon l ap moun pou l montre yon Ayisyen Sistèm kote ke pou kapab pou kapab depoze pou tps pou kapab kalifye pou tps yo pap moun tou lib paske se vann pou yo vann ou pou yo fèl pou ou pa egzanp ou peye wap yap pran 500 yap pran 600 dola nan ou pou yo kapab livre ou tps sa a vle di peyi brezil chili peyi sa yo fè pwenk yo ganye sou lèzetazini mèsi ankò avèk ou menm.